Ok mèsi pandan 4 ans sa ou pa desespere ou di malgre Bondye poko beni nou avèk yon pitit map kite Bondye sa Bondye sa lagem li lage madanm mwen eske ou pa konn rive pandan se 4 ans la pou fè Bondye de reproch piskel poko beni fwayew avèk yon pitit. Bonswa tout le monde san jezi kouvri nou an nou pa bliye jezi kri a kote nou alò yon lòt fwa ankò nou di ou bonswa nou salye nou nan sentespri ki gen tout pouvwa nou vle di mèsi a chak moun ki pran tan ki abòne ki pataje ki like ki kite yon kòmantè avèk chanèl sa nou konnen chak semèn nou reyini pou yon nouvèl emisyon fabie levanjil deba. Aprèmidi a nou gen yon envite avèk nou, se yon anbasadè Kris. Alò, anvan ke nou fè yon pa de envite sa, nou vle remèsye ankò tout moun nan sektè evanjelik la, nou vle remèsye tout frè ak sè nou ki sipòte nou, ki pran tan, nan kèlkeswa peyi kote ou te ye, ou ye. ki pran tan ki gade video nou yo ki pataje mes amour mwen di nou mèsi tout pitit Bondye yo tout fanatik Bondye yo mèsi san ou menm nou pa apre Bondye nan syèl la san ou menm nou pa tap rive kote nou ye la nou di w mèsi e kontinye silvouplè abòne pataje like epi kite yon kòmantè e nou vle swete. Tou a tout moun k ap fete fèt nesans yo, a tout moun k ap fete fèt maryaj yo nou di yo bòn fèt. E nou vle swete yon kondeyans avèk tout moun ki gen yon moun ki desede nan fanmi yo. Bon, nou konnen avan nou kòmanse, nou ki toujou kite yon vèsè pou ou menm. Vèsè nou gen jodi a, se 1 Korentyen premye vèsè 26 li di. Kounye a, frè m yo, chanje ki kalite moun nou te ye lè Bondye te mennen m. Pa gen anpil nan nou ki gen bon konprann, dapre sa lèzòm rele bon konprann la. Pa gen anpil grannèg ni anpil moun ki gran fanm. 1 Korentyen premye vèsè 26. Chonje, ou menm frè m, sè m, chonje ki moun ou te ye, ou te ye lè Bondye rele w la. Le pi souvan nou konn pran yon moun n ap jije l, le pi souvan nou konn pran yon frè ak sè nou n ap jije l, san ke nou bliye nou menm kote nou te sòti anvan Bondye te pran nou. Mwen vin di w aprè midi a. Anvan ke ou kritike yon frè, ou kritike yon sè, chonje! Chonje ke ou menm, ou te nan plas sa tou. Gen moun ki se kretyen li di w li pap salye l payen, men lè Bondye pot ko rele w, ou te nan plas la tou. Alò chonje kote ou soti anvan ke ou aji mal avèk yo. Bondye beni w an nou pa bliye Jezikri. Avan nou rantre nan plis detay, nou konnen pa gen anyen ki fèt. San la priyè. Alò bese tèt nou nap priye pou yo. Alwa Dye tout pwisan, Pè Leblanc, Papa nou ki nan syèl la, nou leve non byen wo, nou adore w menm ki sen. Nou di w mèsi deja pou Sentespri ou ki pami nou. Lanmò de tanpri, kontwole tout sa ki va soti nan bouch nou Senyè Dye. E frè nou ki sou platfòm nan la Senyè Dye. Kontwole tout sa ki va soti nan bouch li Senyè Dye ou menm ki gen tout pouvwa e chak moun kap gade video sa deja kit li se kretyen kit li pa kretyen tanpri papa ba yo men pou yo avanse sou chemen an e tout moun ki kretyen Tanpri Senyè Dye ba yo fòs. E sa ki poko kretyen Senyè Dye, ramne yo vè ou menm Senyè Dye. Tanpri papa cheri. Ou menm ki konn konsole, konsole yo sa yo ki nan tristès. Sa yo ki ap pase de moman difisil, ki pa ou anwo, ki pa ou anba Senyè Dye. Sa yo ki santi lavi a fini pou yo Senyè Dye. Ou gen yon mo pou di ankò Senyè Dye. Nou di w mèsi. Mèsi Senyè Dye. Mèsi pou frè nou ki dèyè kamera a senyè Dieu kap bakòp nou mèsi pou pastè Johnny ki ofri nou lokal la senyè Dieu nap mandew tanpri beni fanmi plis pou nou senyè Dieu nou priyew nan nan non Jezi ki gen tout pouvwa kap renye o syèk lè syèk amèn. Bon nou rive sou envite nou se frè Carlo Jean Carlo Jean Bondye beni w frè Carlo Jean An nou pa bliye Jezi ka se fè nou plèzi aprè midi a nou gen w sou platfòm pale levanjil li la Ok Men avan nou antre pi fon nan kesyon yo e frè Carlos, nou toujou bezwen konnen premyèman kiyès moun nan ye dabò anvan nou antre nan tout detay. Ou pral di nou kiyès, ou pral di piblik la kiyès ou ye, ki bò w soti Ayiti, tout sa.
Bon veye non, mwen se Carlos Jean, mwen soti Petite Rivière de l'Artibonite.

Wap viv aktyèlman nan Repiblik Dominiken, Jerizalèm. Men frè Carol kite kisa ki te pouse w ap vin Sendomeng? Eske se poutèt jan peyi nou ye ki fè ou vin Sendomeng? Oubyen eske ou te gon bagay menm ou ta vin regle Santo Domingo ki fè ou pran desizyon sa pou vin Sendomeng?
Bon, alepòk. Mwen de kòl e jis mwen santi peyi dayiti pa pa ofri sitou jèn yo e anyen lè nou rive nan de lekòl men nou pat fin tèmine epi nou santi ke lavi a pat tèlman bon nou te travèse se jis pou nou te ka chèche yon bagay plizoumwen nou te viv nan yon vi meyè. Alò se rezon sa ki te rann li an Repiblik Dominiken. Ki relijyon frè Carlo? Bon, mwen pa yon relijyon, m jis yon kretik. Trè byen. Ok, trè byen frè Carlo. Frè Carlo, ki sa ki te pouse ou a suiv Kris? Eske se nan fanmi ou? E bon, e se manman ou oubyen papa ou? Ou byen se yon zanmi ki te pousew pwiskel ale ou di ah wal swiv ou byen se ou menm ki te pran chwa ou menm menm ki te di bon Bondye sa bon map sèvi fok mwen sèvi.
An premyèman m te chwazi swiv Kris e paske m wè tout moun ap fèl m te chwazi fèl men apresa m te vin kite sa. Men aprè m te vin kite li, m te vin fè yon frape pa yon aksidan, e m vin reyalize se sèlman Kris ki te ka sove lavi m nan aksidan an. Yon kay ki te te kraze sou mwen, yon kay la te yon kat, kat etaj konsa. Men se yon, se yon kay yo t ap fè, yo t ap konplete la yon lòt, men li te mal konstwi. E pandan m ap travay, epi jis sa e Junior te fè a te vin kraze, tout moun te konn li te mouri. epi jis e nou wè nou reyalize n tach pou nou dwe sèvi Bondye paske n gon rezon pou n sèvi Bondye byen detèmine paske se nan Bondye ki gen lavi se sèl Bondye ki konn sove lavi moun jounen jodi a si m la m ap viv se gras Bondye alò se rezon sa ki fè mwen menm pap janm lage Kris m pap janm nye Kris mwen la avèk Kris jis lè li de retounen. Amen alò nou pran yon pòz avèk frè Carlo nou vle salye tout pastè nou yo pastè Emile Charles nou vle salye pastè nou pastè Johnny espesyalman nou vle salye pastè nou Se vil Vilne de Lyons de Riis ansanm avèk madanm li Regina Massillon. Nou di yon kout chapo ba pou yo e ke Sentespri a toujou batay pou yo. E touswit nap envite ou liv Pouvwa Chanel Eme e ou menm ki bezwen liv sa rele nou nan 8 29 4 38 97 92 wap jwenn liv sa. E tout swit tou nou gen Asher Service yo ki bay bon sèvis, ki gen otèl nan Lwayite, sou Konnde. Ou menm ki ta bezwen, ou menm kèlkeswa kote ou ye, ou ta vin Sendomeng, ou menm ki ta bezwen yon otèl, ou rele nou nan 829 438 97 92. Ou menm tou ki gen, ki bezwen yon machin a lwe, Rele nou nan menm nimewo sa nap baw bon sèvis. An touswit nou tounen avèk frè Kalo, frè Kalo pral di nou nan ki ane oubyen nan ki mwa li te arive batize.
Mwen arive batize, m pa raplem sèlman jou a, men se lane 2004 men se mwa de mas mwen te batize. Ok. Vis la ka ba w jwa fiks. Ok.
Kòman sa te ye pou frè Kalèl, en frè Kalòl an te arive batize? Avèk lè w pot ko batize, ki diferans ou vin wè lè w resevwa batèm do?
Bon, san mwen wè diferans. Paske lè yon moun dakò remèt la vi a Kris, nòmalman gen de gen de bagay ou ta sipoze fè ou pa ka fè men tout fwa ke ou pa ko batize, men imedyatman ou batize ou lib, ou mouri avèk peche, ou leve avèk Kris, donk peche pa gen dwa sou ou ankò e Kris, Sentespri a vin viv nan ou, sa ta vle di ke kounye a ou vin gen yon gid, gen yon bagay kap dirije lavi ou. pou yon ka fè pandan yon sent sèm ankò ou ka batize ou ka patisipe nan repa kris la paske san batèm m wè pou mwen enpe difisil pou sove e m ta maple pou m sove e kanta pou sove fò m sove kanmenm. Amen amen nou kontan sa nou wè frè ki gen kare destine ki gen volonte poul sove lap travay pou sa ok frè kare frè kare ou pral di nou. Ou pral ba nou 3 bon kalite lakay ou e ou pral ba nou 3 move kalite lakay ou paske nou se lòm, menm jan nou gen bon kalite lakay nou konsa tou nou gen move kalite lakay nou. Bon, bon kalite m gen lakay mwen premyeman m gen sans de responsablite anvè legliz mwen, anvè famiy mwen. e anvè ministè gwoup m ap sèvi. E move kalite m genyen tou, avèk tou mwen m pa dakò nan kòm nan di, e m vle si yon moun, si m fè yon moun yon bagay, olye w rete w ap mirmire sa, li ta pi bon pou ta ale di m sa e pou nou chache ranje sa k pa bon an pou pase nou aple pou n avanse. Alò frè Kalo sa pa yon defo, si ke ou pa renmen moun ba w manti se pa yon defo li ye. Menm jan an, Josh pa renmen moun ba w manti paske kretyèn an kretyènte yon moun yon kretyen yon vrè kretyen pa ta dwe bay ap bay moun manti paske Bondye li menm li pa vle sa labib tou di moun k ap bay manti ki moun yo ye. Frè Carlo yo vin di nou toutalè a nan fanmi l. Kounya nou pral poze frè Carlo eske l marye oubyen selibatè kòm li di fanmi l.
Wi, sè Faby mwen marye lane 2019, 27 fevriye 2019, pliko 27 jwen 2019.
Ok, 2019, ok. Alò frè Carlo pral gen 3 zan depi l marye.
pral gen 4 an. Pral gen 4 an, yes, pral gen 4 an depi l marye. Frè Carlo nan 4 an maryaj sa, ki bagay ki plis make w nan maryaj ou kòm echèk e ki bagay ki plis make nan maryaj ou kòm yon reyisit? Nan sans lechèk, m pa di m pa, m pa resevwa kout echèk. M pa resevwa kout echèk, bon konnen lè lòm a lòm ap viv, sitou nou chak te vin nan yon fanmi diferan, nou chak gen edikasyon diferan anvè anvè lòt, ka toujou gen yon ti di, yon ti diskisyon, yon ti bagay ki pa rive two lwen. Toujou sa, bon m pa konte, konsidere sa kòm yon echèk. Epi tou sa k make m. M toujou renmen madanm mwen. Madanm mwen pa fèm defo. Sa ka rive tou gen ti mimi men ki pa ale twò lwen. Se sa. Jis nou marye, nou fè yon sèl jis pou nan nan sèl. Men fwaye a poko gen timoun? Non, jiska prezan nap tann sa. Ok.
Men èske pandan 4 ans sa a ou pa desespere ou di malgre Bondye poko beni nou avèk yon pitit map kite Bondye sa Bondye sa lagem li lage madanm mwen eskew pa konn rive pandan se 4 ans la pou fè Bondye de reproch piskel poko beni fwayew avèk yon pitit. Non sa pako janm rive paske mwen rete. An espwa paske bon sterilite pa verite ou konnen se yon bagay pa ko fèt sèke se yon pako m pa dezespwa m rete an espwa m konnen Bondye depi nan volonte Bondye Bondye ap fè.
Trè byen, nou di Bondye mèsi avèk frè Kalo ki ap byen dewoule la. Frè Kalo nou konnen nan legliz nou. Nou gen pou nou etidye bib la de jenèz avèk apokalis. Piblik la ta renmen konnen kote w rive nan li Bib la, e si w ka di nan alò nan vèsè ou rive a, nan liv la, nan chapit la ou rive a genlkon, ou ka ba n yon ti detay. Alò, sensèman m vrèman lan sa, vrèman, m pede n ekriti a paske.

Bon lèm li m toujou ekri paske m pa li pou li lèm li m toujou ekri pou map gade de istwa de bagay kap rive nan mwen sa vle di lèm li si m kon chapit m li m li l si se de m ka li m li l ak m gen pwoblèm zye tou m fè pou m konn sa ke m mèt ke m an reta de etid la ok mwen konprann mwen se lòm mwen ta konprann sa ok Frè Carlo nan de twa zan kòman ou wè e fwaye ou kòman ou wè espirityèlman materyèlman fizikman ekonomikman kòman ou wè e nan de twa zan. Bon espirityèlman e sam santi ki yo kòm yon feblès. Se plis bò kote madanm nan ki an ti jan neglijant nan sans sa. Paske pa gen kritik sèlman nan Dimanch. A se nan sans sa m santi sa son feblès. Li plis. Yon sò vin fè plis efò pandan. Li plis aksantye de biznis l ap fè a ke vin nan sèvis. Sware yo avèk bò kote pa mwen konn gen ti debouke bouke m ti moun gen defayans sou mwen ki pa ki pa egzajere pafwa ok e ekonomikman bon gras a Dye m pa ka di sa pi mal pase sa pase se maestro konstriksyon nou fè lè nou jwenn bon plan lè nou pa jwenn bon kote pa rapò avèk Kèk sitiyasyon, men kanmenm, yè nou te pi mal, jodi a nou miyò, demen se yè nap pi bon.
Jan pastè nou toujou di. Ok. Alò frè e Carlo Jomo ou se maestro de construction, ke yo ta sou e fè yon kay pou mwen la. Bon sa sèlman rete a ou, mwen m toujou.
Disponib. Alò nou tande frè a, Yon moun ki deja ap swiv nou la, li se yon maestro de construction, ou menm kelkeswa kay ou ta bezwen fè oubyen repare tou, nou genyen maestro nou la ki se frè Kalo, pa bliye. Byen, frè Kalo, nou pral, se la nou rive, nou pral mete fen avèk frè Kalo. Men anvan nou mete fen avèk frè Kalo, nou konnen Dye li menm li aple nou. pou nou vin jere yon ministè. Nou pa vini sèlman pou nou vin chita, pou nou di alelouya, pou nou vin loure sèlman. Men n aple pou n osèvis Dye. Frè Carlo, antanke yon aple de Dye, pou ki sa ou santi Dye rele ou? Èske se pou vin dyak oubyen predikatè oubyen pastè tou? Oubyen pou al chèche de moun ki deja ramne de nanm ki pèdi.
Bon, sensèman, m pa ka di rele m li pou pase tit pa sove moun. Jis, li rele m pou m sèvi l, se nòmal pou m sèvi l, men obligasyon m se reponsiblite. Li mouri pou sa, li bay lavi l pou sa.

Li tou natirèl. Gen moun ki depi l vini l di w Bondye rele m a predikatè, Bondye rele m a pastè, Bondye sesi, dat. Se vre Bondye rele nou, men lepi souvan ou wè moun nan poko gen yon entimite avèk Dye epi l kouri pran devan Dye, li bezwen pastè san ke li poko konn. vrè pawòl la ok alò m renmen frè a pou e fason li reponn kesyon yo e pou senserite tou li gen lakay li li bay bagay la tou natirèl li pa vin fè sanblan ke yon bagay ke li menm li bay ok jèn sa ok frè kalo alò se la nou mèt e fè nan emisyon an frè kalo nou va konn si w gen yon konsèy

Èske w pa ta pral kite yon konsèy sitou pou de jèn?
Bon, konsèy mwen menm pou jèn yo, paske mwen mwen gentan pase ta pale, paske gon yon ti pwovèb ki di, se moun ki pase maladi ki konn remèd, ta swete jèn yo nan chwa y ap fè, pa fè l san kriz, tout sa y ap fè pou yo mete Sentespri pou premye manda a anvan, epi menm jan pwofesè ki di,

Sentespri a mele se konseye nou, li se konsolatè nou, li se konseye nou, li se tout pou nou. Si nou pran l kòm yon gid, kòm yon oryantatè, m kwè nou pap echwe nan wout. Tout sa nap fè, fè l avèk Sentespri, mwen konnen nap reyisi nan tout sa nap fè.
Amen. Nou di merci avèk le frè Carlo ki te asepte envitasyon e nou di merci tou a chak moun kap gade nou la. ki pral pataje videyo a, ki pral like, ki pral abòne e k ap kite yon kòmantè. Ke se swa kòmantè a pozitif, negatif, nou resevwa l e n ap aplike yo. Bondye beni nou. Pa bliye Jezikri ap retounen. Avan nou kite yo, n ap di yo ke sezon sa, pa bliye nan sezon nou ye a, se sezon pou nou sèvi Bondye plis e sezon temwanyaj Pòl la. Pa dekouraje. Nou konnen gen dè moman difisil se vre, dè jèn, e pa sèlman jèn, tout moun ki nan sektè evanjelik la k ap lite, lite. Se pa sèlman tout moun nan sektè evanjelik la sèlman k ap soufri. Gen moun tou ki nan mond lan, ba yo di pou yo men lite. E tout moun ki poko asepte Jezi, an m di nou, pran, vin pran Jezi sa ou pa p regrèt. Mond lan pa gen anyen yen k la li. Si wou anvi, tout maladi pase, tranbleman de tè pase, korona viris pase, wou wè anvi, se paske Bondye gen yon plan sou lavi w. An nou pa bliye Jezikri ap retounen. An nou pa bliye Jezikri renmen nou. Wou wè doulè yo, doulè ap fini, doulè sa wou ye ladan an, yon lè yo gen pou fini, nou pap soufri pou toutan. Bondye beni nou frèm ak sèm yo pa bliye jezi kri ap retounen nap wè pou yon lòt prochèn video alò anvan nou mete fen avèk emisyon nap mande ak frè kalòt ke poul priye pou nou pou nou ka tèmwen bondye beni nou.
Senyè etènèl Dye tou pwisan pè adorab te pè an jezi kris nou beni nou nou di mèsi e mèsi sentespri ki fè ke. te akonpanye nou e fè kote pèmèt nou la nou te respekte lye randevou a Seyè mèsi paske ou gen plèzi nan sa nap di yo se tout sa nou fè li pa ladann li pa gen enpak nou remèsye ou pou sa nou remèsye pou chak moun ki te konekte avèk nou pou misyon an mèsi pou chak moun ki te bay tan yo paske san tan nou nou pa ka reyisi paske tout sa kap fèt fòl gen volonte fòl gen dezi mèsi pou chak moun ki te konekte ki te bay prezans yo. Menm lè l pa t fizikman, men kanmenm ou te la. San ou, nou pa ka reyalize anyen, men ke tout glwa pou Bondye. Pase bòn apremidi. Amen San Jezi kouvri nou gras favè syèl la anvayi nou bòn semèn nap wè pou yon lòt pwochèn videyo bye bye.